Ki sa ki yon planèt menm? Ki diferan tip de konsèp e de definisyon de planèt nou jwenn atravè listwa astwonomi? Nou pral pale de sa jodi a. Tande byen. Avan nou kòmanse, men yon ti konsèy. Rete lakay ou pito pou ou pwoteje tèt ou kont nouvo kowonaviris yo rele covid 19 sa. Rete lakay ou pandan ke w ap tande bon koze sou astwonomi. Si se premye fwa w ap swiv epizòd sa, w ap swiv emisyon sa, pa bliye tou abone w, pa bliye non plis klike sou ti klòch la pou w pa rate lòt epizòd yo. Non pa m se Doktè Roulce Narcisse. Kisa ki egzakteman yon planèt? Aktyèlman nou dekri sistèm solè avèk 8 planèt, Mercure, Venus, Latè, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ak Neptune. Nap komanse pa defini planèt jan moun nan tan lontan te konsidere planèt yo. Pou yo, se te yon seri de zetwal ki ap pede deplase pa rapò ak lòt zetwal yo ki fiks nan syèl la. Konsa, yo te rele kategori zetwal sa a. Planèt. Yon mo grèk ki vle di vagabon. Paske, jan mwen fèk sot di nou an, yo te obsève yo kòm yo kòm kò k ap chanje pozisyon parapò ak zetwal yo ki fiks nan syèl la. Planèt ke ansyen Grèk yo te ka obsève nan epòk sa a se te Mèki, Venus, Mas, Jipitè ak Satin. Paske, pa bliye, nan epòk sa yo, yo pa t ko gen teleskòp. Anplis de kritik kilti grèk la, gen lòt kilti ansyèn ki te konn rekonèt ke objè sa yo te diferan de zetwal yo, paske jisteman yo t ap chanje pozisyon nan syèl la. Planèt Iranis ki pi lwen, kidonk li pa twò vizib pou je moun. Yo te konn remake l avan dekouvèt ofisyèl li, men li te deplase tèlman dousman pami zetwal yo ke yo pa t rekonèt li kòm planèt. jiskaske William Herschel te rive obsève l ak yon teleskòp nan lane 1789. Neptune li menm pa t vizib ditou ak je. Se lè yo te fin fè prediksyon matematik de pozisyon l ke yon astwonòm te rive dekouvri li nan lane 1845 ak yon teleskòp. Apre dekouvèt Iranus e avan dekouvèt Neptun, yo te dekouvri plizyè objè ki piti anpil k ap fè tou Solèy la nan ant òbit planèt Mars ak planèt Jupiter. Premye objè konsa ke astwonòm yo te dekouvri Nan lane 1801, yo te rele li Serès, e yo te vin dekouvri yon lòt nan lane 1802, yo te ba l non Palas. Èchèl te remake ke kò sa yo te piti anpil e te parèt tankou zetwal. Kidonk, li te tou rele yo astewoyid. Gen lòt astwonòm ki pa t dakò e yo te kareman foure ti kò sa yo nan lis planèt yo. Epi apre sa, lòt ti kò te vin dekouvri tankou Junot nan lane 1804 ak Vesta nan lane 1807. Tou de kò sa yo sanble e yo chita sou menm òbit. Nan liv astwonomi nan epòk sa a, nan kòmansman diznevyèm syèk la, ou te ka li nan plizyè liv ke te gen onz planèt. Nou wè kòman konsèp ak kantite planèt yo chanje. Depi lantikite Grèk kote yo te konte senk planèt, epi nan diznevyèm syèk la, yo kòmanse ajoute astewoyid yo kòm planèt. E astwonòm yo te fèk kòmanse dekouvri astewoyid. Nan lane 1845, yo te dekouvri lòt astewoyid ankò. An 1847, yo te dekouvri twa lòt, e menm sèt nan lane 1851. Yon obsèvatwa naval ameriken te itilize tèm astewoid la, jan gran astwonòm Herschel te pwopoze l la, jous nan lane 1868 pou dekri ti objè sa yo. Apre sa, li te itilize tèm ti planèt jous nan lane 1892 e tèm planèt minè nan lane 1900. epi nan ane 1929 li te tounen ak tèm astewoyid la. Byen si, astwonòm yo ap fini pa konprann ke astewoyid pa planèt, jan Herschel te di l la. Lè yo te fèk dekouvri Pluton nan lane 1930, yo te panse ke li te gen menm gwosè ak mas avèk Latè, e yo te dezinye li kòm nevyèm planèt. Men, lè astwonòm yo kòmanse gen plis abilite pou yo pi byen mezire karakteristik Pliton, yo te reyalize ke li pi piti lontan ke Latè. Nan lane 1948, yo te estime ke mas li pa t pi plis ke di pousan sa Latè, e nan lane 1976, yo te estime mas li a sèlman en pousan sa Latè.

Eske Pluton se yon vrè planèt, se yon planèt regilye? Diskisyon kòmanse nan kominote astwonòm yo. Nan lane 2005, lè yo te vin dekouvri yon objè ki gen gwosè Pluton e ki pi lwen tou, diskisyon an te vin pi cho. Objè sa a yo te fèk dekouvri a, yo te ba l non Eris.

Jou ki te 24 dawout 2006 la, Inyon Astwonmik Entènasyonal bay yon lòt definisyon de kisa yon planèt ye. Kidonk, yon planèt se yon kò selès ki, premyèman, ap òbite otou Solèy la, dezyèmman, se yon kò selès ki gen kont mas li pou ke gravite li ka jere fòs matyè solid ki genyen jiskaske li arive an ekilib idwostatik, sètadi kò sa ka vin gen yon fòm won oswa prèske won. Twazyèm kritè la, fòk se ta yon kò selès ki ka netwaye zòn vwazinaj ki nan òbit li. Anba definisyon sa, Pluton pa ka yon planèt ankò.

Astwonòm yo te reklase Pluton kòm planèt nen paske yo te jwenn nouvèl evidans pou yon lòt kategori kò nan Sistèm Solè a, e reklasifikasyon sa a se youn nan egzanp nan kijan metòd syantifik fonksyone. De tout fason, definisyon sa a aplike pou planèt Sistèm Solè nou an sèlman. Depi nan lane 1995, e menm yon ti kal avan sa, Astwonòm yo te kòmanse konfime egzistans lòt planèt k ap òbite otou lòt zetwal. Yo rele planèt sa yo egzoplanèt oubyen planèt ekstrasolè. Nan lane 2003, te gen yon definisyon planèt ke Inyon Astwonomik Entènasyonal te fè parèt ki anglobe tout planèt ke li nan sistèm solè pa nou an, ke li se yon egzoplanèt. Definisyon global yon planèt baze sou mas li e fòk kò sa a ka ap òbite otou yon zetwal. Selon mas yon kò, li ka kòmanse fè reyaksyon fizyon nikleyè. Limit la se 13 mas Jipitè. Kidonk, selon definisyon global planèt la, yon planèt. Se lè mas kò a pi piti ke 13 mas Jipitè. Si li gen plis ke 13 mas Jipitè, reyaksyon fizyon nikleyè a ap kòmanse nan nwayo li e kò sa a se yon nèn brin pito, kèlkeswa kote li ta sitye. Nou sot wè peripesi istorik ki lye ak definisyon planèt. Sa pou nou retni plis, se sitou dènyè definisyon planèt nan Sistèm Solè nou an. Gen twa kritè. Premyèman, yon planèt se yon kò selès ki ap òbite otou Solèy la. Dezyèmman, yon planèt se yon kò selès ki gen kont mas li pou ke gravite l ka jere fòs matyè solid ki genyen jiskaske li genyen ekilib idwostatik li, sètadi yon fòm won oswa prèske won. Twazyèmman, yon planèt se yon kò selès ki ka netwaye zòn ki nan vwazinaj òbit li. Mèsi dèske w te tande epizòd sa a sou planèt yo, sou misyon ak konsèp planèt atravè listwa astwonomi. Pa bliye abone w e klike ti klòch la pou w pa rate lòt epizòd yo nan pwogram nan Astwonomi Lakay Podcasting. Pa bliye pataje tou sou rezo w. N ap tann kòmantè ak kesyon w yo anba sou paj la oswa sou WhatsApp nan nimewo 38 40 77 75. Gen yon ti lenk kesyonè survey tou kout nan deskripsyon an. Li tou kout. Fè li pou nou ka konnen si ou te konprann sijè a. A byento!